ki pa fasil, ki pa koute anpil kòb epi ka fèl lakay ou. Jodia resèt la se diri dous. Enben pa bliye abòne, pataje, like videyo a. Epi madam le bon goute pral vini la ap montre tout tout resèt yo. Bizou pou tout moun. Bonswa bonswa mes amour kòman nou ye. Nou anfòm E jodi an nou pral fè pou nou Jan Jemima te di nou an Nou pral fè du riz douce Nou pral fè yon ti du riz douce pou nou jodi a Kisa n ap bezwen pou du riz douce la N ap bezwen yon tas du riz Yon tas du riz mwen N ap bezwen kanèl Kanèl poud. N ap bezwen kanèl bwa. N ap bezwen lèt kokoye. N ap bezwen lèt kondanse. Ok. E pi diri. N ap bezwen dlo. Ok. Se konsa nou pral fè. E kòman Mòd preparasyon an se kòman li ye, n ap fin mete tas diri an, yon tas diri de 200 gram, n ap mete li, epi nou mete 2 tas dlo, lè nou mete yon tas diri, nou mete 2 tas dlo jis pou diri an ka bouyi, byen bouyi pou l kuit nan fason ke nou bezwen l lan. N ap mete diri an, epi nou mete. dlo an epi nou mete kanèl sa kanèl an bwa nou mete li epi nou kitel bouyi a 45 minit ok 45 minit nou kitel nan dife an fèmenl bouche en chodze an byen a 15 minit nou fèmenl epi pou dlo a seche ladann pou l kwit. Aprè, lè l fin seche jan nou bezwen l an, n ap ajoute krèm lèt kokoye a. Ok, n ap ajoute lèt kokoye a, n ap ajoute lèt kondanse a. Ok, epi n ap vire l, n ap toujou mete l, pa bliye fò nou mete l nan yon dife ki byen ba, pa twò wo. Pa twò cho, pa twò wo, sinon li ka brile, li ka vin ba li yon koulè, yon move koulè. Ok, pa mete l nan dife ki twò, ki twò wo. E apre li fin kwit, m te di nou, n ap mete lèt kokoye an, n ap mete lèt kondanse a, n ap vire li, n ap vire l sou dife an, dife toujou byen ba. E n ap vire l jiskaske li vin. krem li vin fè yon li vin kole li kole tout an ap vire li vin fè yon melanj omojèn lèt kondanse a lèt kokoye a yo tout yo vin melanje ansanm ok apre apre yon 15 minit nap vire l nap vire l nou vin wè l kole nou santi se nan gou sa nou bezwen l ok Nou ka desann li. Men ten aske pou li pa depase 15 a 20 minit nan dife an. Lè nou fin mete krèm lèt la, lèt kondanse an ansanm avèk lèt kokoye an. Ok, lè l fini, si ou vle, ou ka mete li, ou ka manje l cho, ou byen ou mete l nan frijidè. Sa pral depan de ou menm. E pi se lè l fin bon, Lè li fin prepare ou fin kwit li ou dresel ou metel nan resipyan wap metel lan ou mete ti poud kanèl la anlè li pou dekore li epi pou bali yon lòt gou diferan pandan nap swiv videyo a map mande a nou tout pa bliye abòne pataje like videyo a paske fè kòmantè. Li enpòtan pou nou. Ok. Ebyen, nou pati, nou pral kòmanse avèk mòd preparasyon an. Ok. Men, mwen fè dè nou. Ok. Men tas diri an, mwen vide li. Ok. Ok, nou te fin mete diri nou, nou pral mete 2 tas dlo. Ok. 2 tas dlo. Ok, apre sa nou mete yon ti kanèl. Mete yon ti kanèl. Bouyi avèk li. Lave kanèl nou an. Ok. Nou mete kanèl. Kounya la, nou pral mete li nan di fe. Nou pral mete li pou l bouyi. Pou l ka, pou dlo an ka seche ladan li. Ok. Pou dlo a seche. N ap retounen talè. Ok cheri mwen yo, men nou retounen. Men diri an, men diri an, kòman diri an kuit. Ok, men kanèl bwa a mwen te mete ladann nan. Ok, mwen pral retire yo mete de kote. Ok. Apre sa mwen pral fè melanj avèk lèt kokoye a mwen te di nou an. Ok, men lèt kokoye an. Melanje li. Sa k fè mwen retire l sou dife an, se pou plis, pou m ka plis alèz. Men, lèt kondanse an, mwen pral mete l. Ok, mwen mete lèt kondanse an. Apre sa, mwen pral remete l sou dife a ankò pou m ap vire li jiskaske li kole. Ok. Jiskaske li kole. Ka fè l fè 15, pa bliye m te di nou, ka fè l fè 15 a 20 minit sou dife a. Ok. Mwen prale. Ok. Pa bliye m te di nou, pa mete l nan dife ki twò wo. Ok. Pa mete l nan dife ki twò wo. Jis pou l pa kole anba chodyè an. Pou l ka toujou ban nou yon bè, yon, yon bèl koulè. Ok. Mwen pral mete l sou dife. Ok. Mwen pral mete l sou dife 15 a 20 minit. Ok Men koman diri an soti Ok Yo Mini diri dous lan Li gentan pare Kounya la mwen rive nan moman Mwen pral goute l Mwen pral goute li Mwen pa ka fe manje a la Mwen pa goute l Humm M pa ka fè pou m pa goute. Humm fò m goute li. Mwen konseye nou al fè li. Humm. Li vrèman apetisan. Se vrèman bon. Apre, ou menm, si w vle, ou ka mete ti kanèl. Kanèl poud la m te di nou an nou mete jis pou dekore l. dekore li ok se konsa ebyen mes chers amis mwen di nou merci a tout moun ki tap gade nou tout moun ki tap asiste video a kap abone pataje like video a mwen di nou merci anpil nou kanpe la pou jodi an Nou kase randevou pou yon lòt videyo ankò dakò babay deja bon weekend rete avèk Jezi tchaw.